Konbyen fwa ou konn wè m parèt devan ou? Mwen menm? Ou janm wè m parèt devan ou? Mwen al nan radyo Karayib 3 fwa, ki se te an 2011, m kwè aprè 12 janvye a, se te yon jounalis ki te nan menm legliz ansanm avè m, li rele Pierre Renel René. Nou te fè pati de menm egliz, li te batize la, Eglise Internationale du Christ Haïti. Se sa k fè m rekonèt li. Apre 12 janvye, mwen te vin, mwen te sot Dominikani, mwen te antre Ayiti, mwen te mande l pou l te pèmèt ke mwen pote mesaj nan Radyo Karayib. Li menm te refere m avèk youn ki rele Benito, e pou Benito a te ka pèmèt mwen pase mesaj nan ra, nan Lamàn. Lè l ban m nimewo Benito, m rele Benito, Benito di m, Radyo a, e li ladan l se vre, Men li pa konn an konsène de anyen nan administrasyon radyo a. Li pa p kapab e konfye m ban m pale. Sa se premye. Dezyèm fwa s an 2019 Bondye voye m. M pa menm ta ka janm gen tan ta wè avè w paske depi nan wout deyò a, nan lakou a, sekirite a di twòp moun sa yo vin pot mesay yo pa p resevwa ankò. Lè sa a m ta yon timoun nan men m. Twazyèm fwa, se lotrejou la, nan mkwen fwa nan mwa me a, Senyè a di m anvan m antre Okap Ayisyen, ale nan Radyo Karayib pou yo ka ban m pase mesaj lamò prezidan an. Ki moun mwen jwenn, deyò a m rete, jounal te gentan fini, jou a ou pa t menm la menm. Ou pa t menm la. M rete deyò a m ap tann. Te plen moun deyò a. Pierre Renel e jounal jounal fini loske jounal fini Pierre Renel Rene desann m tou li m tou salye l li tou e ap ap kontinye ansanm avèm lal lal kay on on moun ni avèm nal chita pale se la map di Pierre Renel Rene plizyè bagay m di mwen gen anpil mesaj pou Ayiti e pou delivrans Ayiti em gen mesaj pou prezidan Jovenel Moïse, men konbyen fwa, men konbyen fwa Bondye voyem pou prezidan, ebyen li pral mouri Senyè a revelem sa, li dim vin nan radyo karayib pou ke mwen kapab di sa. Pierre Renel Rene te rete l dim konsa, oo poukisa se mesaj malè nou toujou ap pot pou Haïti? Oo e yo on dam on madam te vin di Jovenel Moïse tap mouri deja, li wèl pat mouri, li mande padon jiskaskem di oo Pou messager de Dieu vin pote yon mesaj mesaj e profesi a poko akonpli li mande padon mwen sa pa tap rive mwen menm e se konsa m di Pierre Pierre Nel Renel mouri di sa ou pap wè sa Jovenel Moïse pap ankenn mouri wap gade wap wè 2022 rive Jovenel Moïse pap mouri m di e e e li di si Jovenel Moïse mouri wap tounen yon fo wap vin parèt yon fo profèt m di sa pap fè anyen mèt fo profèt. E sil pa mouri, mwen, mwen, mwen, mwen di w sa Pierre Enel Rene, mwen prè pou m mouri nan plas li. Alò w ta ka wè yon fi Bob se pale konsa, epi pou se ta e lajan pou yo ta ba li pou yo touye prezidan? Hum! Ebyen, ban m di w yon bagay, sa w pa vle a se li w ap wè. Lè a rive. Vle pa vle, wè pa wè, Satan pèdi batay. Ou konn poukisa ou di sa w di a Bobse? Se masonlòj ou ye. Se masonlòj ou ye se sa k fè w pale konsa. Apa ou di konsa ke se tan nou t ap tann pou fi a te di w pral mouri pou w te arete l? Bon si w vle Bobse, mwen kapab ba ou adrès kote m desann pou w vin fè arete m tande. Mwen kap baw adrès. E si w vle jwenn nimewo m pa beny bon nimewo m ka jwenn li paske m te bay li deja sou rezo sosyo. Ou ka jwenn li. Ou ka chèche rele m epi mande m adrès la map ba w li. Vini avèk chèf yo pou vin arete m. M pa tap dezobeyi non. M t ap koube. M t ap koube pou yo arete m. Lè yo rive nan prizon avè m nan komisarya yo antre nan prizon avè m pou 1 Ou ta pral wè sa Bondye ta pral fè chèf polisye sa yo. Bondye ta pral kòmanse kase kou yo grenn pa grenn. Epi sa w pa vle a tande a w ap tande l wi. Se lamò w pa vle tande ke m t ap di w pral mouri? Senyè a pa t di m di menm jan l te di pou lòt yo Mesye Onicolin Lunie, egzakteman ou menm. M pa t di l.

Ou ta fon dezòd konsa e m pat janm vin kote w m pat janm pale avè w enben se jou w ki rive tande Bob se se masonlòj ke w ye an kòmsi lè w panse lè restowasyon Ayiti an nou menm nou menm masonlòj yo nou pral rete nan peyi a nou pral rete nan peyi a nou pyès pap ka rete nan peyi a non ou pa tande. M pral gen pou m bay koulè drapo peyi an pral ye. M pap bay li la men map bay li yon lòt kote. M pral gen pou m bay koulè drapo peyi a ap ye. E lè wa tande l wa wè si wap ka ret nan peyi sa a. Ou pap ka ret nan peyi sa a non. Pèsòn masonlòj pap ka ret nan peyi sa a. Ou tande Bob se nou pa vle Ayiti libere. Lè prezidan an te la nou pat wè valè moun kap mouri ojou lejou. Nou pat wè valè moun kap mouri ojou lejou. Kisa yo te di gon ti pe demwazèl yo touye azòrye mennaj li touye l azòrye azò yon bèl ti demwazèl 22 zan ki gen avni de twa tan yo pale sou li apre sa tout bagay pase frèt kisa yo te di valè polisye k mouri kisa yo kisa yo di valè moun k ap mouri timoun pitit paran k ap vann ti komès pòdyab vin ede paran n ranmase yo gwèy pou li kisa yo di pandan katran prezidan moun ap mouri san ap koule ojou lejou kisa yo di Ou vle pou peyi a fin rete toujou nan bagay sa? Ou vle pou l rete toujou? Men moun ap mouri, men yon fanm ansent mouri, menm timoun nan anndan vant li a rive pran bal. Ou vle pou peyi a rete nan eta sa a toujou? Se sèl Jezi de Nazarèt wi k ka stope bagay sa a. Anyen ankò, Bob se. Ou pran pòz ou pou pèp, ni ou menm ni, ni P. Dejeronnik Kolin. Ni m ni ni jounalis Zenith yo nou pran pòz nou pou pèp, nou pa pou pèp ankenn. Kòman w fè lè yon misyonè Bondye vin nan radyo nou, nou pa dakò pou nou pa ba l pale. Kounye a la w ap di konsa e e tann ou t ap tann mwen di e ou pral mouri pou ta arete m, enben mwen mwen Pòtoprens. M ap tann arestasyon. Nou ka arete m se si Bondye ba nou pouvwa pou nou arete m men nou p ap ka touye m. Si Bondye sèlman di nap arete m dakò pou n arete sè Lora kèlkeswa kote m ye nap jwenn mwen nou ka arete m men nou pap ka touye m e polisye yo kounye a map pale a polisye yo yon polisye oubyen yon jij ta dakò pou ta dekrete delivre yon manda pou lage dèyè m pou vin arete m jij sa se lanmò ki dèyè tèt ou fi sa se pa nenpòt fi l ye tande. Fi sa se pa nan nenpòt fi li ye se lanmò ki dèyè tèt ou tande e jij ki ta ka delivre yon manda pou vin pou vin arete m epi polisye yo map pale avè nou pa kite moun mennen nou paske m deja te di sa map redi nou sa ankò enstitisyon polisyè lan li pral fini se jezi k pral vini. Tande, chache pou nou konvèti pito, chache pou nou chanje lavi nou pito, chache pou nou jwenn ak Jezi pito, bay Jezi rès lavi an pou nou kapab sove paske enstitisyon sa pral fini ok. Banm mande nou yon bagay polisye yo banm di nou e male vilaj de Dye 3 fwa m sòti male m sòti male m sòti twazyèm fwa yo rale yo rale zam sou mwen youn rale zam sou mwen li banm bòz pou m fimen o non de Jezi m tap pito mouri. M pa tap janm fimen m soti sen e sof nou menm n ale nou bl mwen m pa blende m pa gen anyen m pa gen zam m pa gen anyen ditou senp sèvant Bondye senp sèvant Bondye epi kisa k rive kisa k rive pou mwen menm mwen arive soti o non de Jezi nou menm n ale nou blende nou al ak cha blende e nou blende gade On bann ti mesye a sandal nan pye chosèt nan pye ti bout chòt e bya galil nan men yo lage nou atè nou ta ka wè pou fi sa pou nou ta koute moun pou vin pranl. Lale gran ravin nan mitan yo lale vilaj de Dye nan mitan yo lale lasalin nan mitan yo preche yo ou konn sal di yo? Li di yo konsa Bondye pral detwi moun kap vòlè vòlè nan leta nan prive nan famiy nan legliz Li di konsa Bondye pral detwi moun kap touye moun ke pa zam, kouto, fetich, avòtman, planin. Li di yo konsa Bondye pral detwi moun kap kite cheve trese nan tèt, jwe bòlèt, vann bòlèt, make po, mete tatou, fè dread, bat kòk nan gagè, jwe bezig. Li di yo konsa ankò Bondye pral detwi moun kap viv nan adiltè, plasaj, fònikasyon, avan maryaj, fanm a fanm, gason ak gason, pwostitiye, yo tout ladan li nan tout bagay sa yo wi. Ebyen Bondye kite m bay mesaj lan wi eksetera. Epi kounya pou nou ta konprann ke nou ta ka ap lage chal bare dèyè m poutèt yon mesaj ke m pote, ebyen m regrèt sa pou ou Bobse, se lè pa w ki rive. Kounya m pral pale pou ti fanm machann mikwo sa, ti madanm machanm mikwo sa ki pa konn anyen nan anyen, l ap pran nan bouch lòt jounalis pou l voye monte, Li pa yon kretyèn li son payèn m pa konn viw kòman wap viv pou wap pale sou mwen madam ou di ou konfime ke mwen sezi mwen mwen mwen mwen sere mwen gen mwen gen kontak sere sere ak madan kòk kòman ou fè konfime se mwen ki te di w sa mwen ki te chita avèw mwen te di w konsa ke mwen gen mwen gen kontak sere sere a madan kòk. Mwen k te di w sa? Ebyen ti madanm sere, ti madanm machann mikwo sa, ou a pral rive yon moman ou pap ka, ou pap ka gen mikwo nan men w ankò, ni Bob Seet ou, nou tou lè twa m di nou sa. Se pa nenpòt jounalis ki pral rete nan peyi a, tande. Pi gwo konèsan, li mèt, ou te mèt etidye avoka, ou te mèt etidye kontab, ou te mèt etidye jij. Ou te mèt etidye jounalis men pi gwo konesans lan se konesans divin li ye tande. Map fè w konnen sa jodi a madanm, sa ou di a se manti. Mwen pa gen anken ni ou menm, ni jounalis Kanada a, ni jounalis Bob se nou tou lè twa se manti nap bay. Mwen pa gen ankenn relasyon ak madan kòk la, mwen pa rekonèt li ni an pent ni an peti. E mwen pa moun ki konn ranmase lajan moun konsa, gade kantite popilarite ke Bondye ban mwen nan mond lan, si m te moun ki tap ranmase lajan loske Jovenel Moïse lan mouri an, telman moun rele m, si m te moun ki te moun a kap ranmase lajan nan men moun mwen tap gentan rich yon sèl mwa. Ou wè pou mwen pou m resevwa yon èd nan men yon moun si se pa Dieu k banm lòd m pa kapab. Majorite diaspora yo se yo konprann mwen yo dakò avèm. Si m ta vle anpil èd pou m te vin rich, m te p di m ap pran nan men sa, m ap pran nan men sa, m ap pran nan men sa, m t ap gen tan, m t ap rich. Men m pa resevwa nan men tout moun. Atèl pwen gen k voye, Bondye fè m tounen l ba yo. Bon gen youn k achte yon telefòn ban mwen, pou m re, Bondye fè telefòn nan pa ka mache, li di m, di moun nan k ta, ki t achte, yo te voye kòb la sou non l nan, Al remèt telefòn nan nan konpayi an epi pran kòb la voye l tounen. Moun nan oblije fè sa. M pa nenpòt moun pou m ta pran ti lajan nan men moun. Gwo moun ke m ye a? M s on pòv men m s on gwo moun wi. O, m se reprezantant Jezi Kris. M ap mache ak Jezi sèl. Epi kounye a la pou m ta pral resevwa ti lajan nan men moun. Poum kapab tou yon prezidan, kote ou jwenn ak bagay sa a? Ou pa wè ou menm ki entèlektyèl la ki gen gran konesans lan ou menm Bob se ou menm ou menm jounalis Kanada a ou menm jounalis fanm nan nou pa wè se nou menm ki sòt? Se nou k sòt. Bondye vin fè konesans nou an pase pou anyen paske gwo moun sa a m ye m ap mache ak Dye m pa nan bagay dyab ditou ditou ditou. M pa nan bagay satan ditou menm e m goumen ak dyab satan le dyab map wè w ki pwofesi Bondye akonpli sou mwen Bob se mwen malòt yo se apokalip chapit 12 la fam e le dragon tande apokalip chapit 12 la fam e le dragon fam sa yon fam spirityèl kap gen batay la mwen pa la nou tou le 3 si nou vle mwen nan vil la e ou menm Bob se al chache nimewo m sou nèt la. Nan entèvyou ke m te fè nan emisyon m fè deja wap jwenn nimewo m ou mèt rele m wap nan youn nan nimewo nan 2 m te bay yo wap jwenn mwen w mèt rele m map ba w adrès mwen pou mennen jij la mennen chèf yo vin arete m epi pou nou wè kisa Bondye pral fè avè nou pou nou wè kisa Bondye pral fè avè nou m pap di anyen map jis lè nou vin chèche m nan map jis obeyi m ale epi nou pral wè pou 1 m antre nan prizon pou 2 nou pral wè kisa Bondye pral fè ansanm avèk.